Si w ou menm ou rele Maria si w ka ede Maria ede Maria tout moute live pale anpil epi jan w ap pale a m te jodi a m t ap m t ap bagay cheve mwen m te jwenn mwayen pou m te ap tande live ou kote w t ap pale Epi ou di konsa, biznis ou gen nanm Deniz nan men ou, gen moun ki ka panse ou ou tounen Deniz zonbi. So gen de jan ou pale, gen de pawòl ou di, pale yon jan pou moun ka konprann sa w di a. M konprann ou di li leve chak jou ou domine li, li domine ou, but gen de bagay, menm lè yon manman yon moun ta di tout sa l vle di de li menm, Sa se manmann. Sow map just diw sou ka ede Maria ou menm ou rele Maria ou ka ede Maria ou ka fon diferans nan vi on jèn on jèn demwaz on jèn dam m ka di m pa ka di demwazèl on jèn dam sou ka fon diferans nan vi li pou ede li edel an menm lè ou tap pale ou te di pitit ou ka bagay la wap bay pitit ou on souflèt devan moun on manman ki gen edikasyon tou pap fout pitit li souflèt devan moun. Manman gon on jan pou l gade w Li gade w on jan l fè bouch li on jan Ou wè l gade w on jan Ou gen tan w konnen ranje pozisyon w Menm pitit ou tou wap wap fè on ti pale avèk Deniz wap di men jan pitit ou ye Pitit ou pa fout w on souflèt tou paske yo pa vle Epi as far as like Maria Maria pa on delekan Maria pa yon timoun ki derespektan. Maria te moute nan live li te vin esprime, li te vin esplike tèt li paskel genyen yon biznis lap fè tou. Wap bagay avèk Denise e tankou ou m pa konn nan ki bò ou ye sou pou Maria ou pou Denise, on minit ou rele li delekan, on minit li pa delekan. On timoun delekan son timoun ki konn al nan prizon. Maria pa delekan. Maria vin defann tèt li avèk manman li pouki rezon li gen biznis pal tou lap vann so li pap kite manman li kraze biznis li li vin defann tèt li nan sa manman ap di but ou menm ou konnen pitit pa konn gen rezon ou pa ou konnen pitit pa janm gen rezon devan manman yo ou menm tou Wap denigr wap wap bag wap bagay avè Deniz but at the same time se ede wap ede Maria edel bal èd la but tout pale anpil pale anpil avèk Deniz ou pap janm gen rezon nan sitiyasyon Deniz la Diamande paske pou ki rezon ou pa sè Deniz ou pa matant Maria ou just yon moun ki te di ou te avèk Deniz so zen sa li pa pou ou soti ladann soti ladann si wap ede Maria Maria baw respè a li rele w manmi Maria son moun depi kinenpòt moun ki ka laj pou yo fè manmi lèl relem li relem nè li pap relem manmi paske m pa ka manmann ou konprann ou menm ou gen laj kote ou ka manmann li so li menm pou tèt pa li lè w rele li li respekte w menm lè w konn nan kont avèk manmann si l te yon timoun ki te delekan ki te derespektan li pa tap bezwen konnen si li pa byen avèk manmann li tap vekse w byen vekse li pran telefòn pou ou l pale avè w byen pwòp li rele w manmi. Si w la pou ede li bay èd li bezwen an. Bon etire kò w nan zen en Denise, Denise ka di tout sal vle pitit li se pitit li ou konprann pitit li se pitit li lap gen dwa ou pap janm genyen so li vin parèt tankou ou antre nan batay la Kounya a la ou antre nan batay la pou kanpe anfas Denise apresa lè w wè moun kap pa baw rezon ou kòmanse di pawòl de Maria tou ki ta fè mwen menm sim te Maria m pa tap pale avè w pase m se yon moun ki gen gwo san fò moun ka pale avè m avèk lanmou avèk sajès poum tande yon moun depi w kòmanse ap dim gen yon dam ki vou rele m nan telefòn o Nèlin fò gen nanm tou lè sa lap vin pale mwen de sitiyasyon bagay Blondedy bagay sa yo. E lè sa m te ekri yon post, m pa t ap pale avèk moun ki abitye pale avè m yo. So jan l vin pale avè m nan epi gen moun ankò ki te vin pale nan Mass Konpa m te ekri yon post pou moun sa yo. Si w ap pale avèk yon moun pale avèk moun nan avèk sajès. Si w ap pale avèk mari a ou ka pale avèk mari a deyò Facebook. Ou konprann? Gon moun k ap rele m la. M ap retann moun sa vin rele timoun. M ba li. An di gen yon moun k ap rele l mwen, telefòn ap sonnen ok bon m kontinye ba li. Wi, so si w ap ede Maria ede Maria, Deniz pa t menm bezwen konnen, nou pa t menm bezwen konnen si w te rele Maria, ou vin pale Maria pou yon move moun. Si l te yon moun ki te ki te delekan, li te derespektan, ou t ap rele li, li t ap pran telefòn nan li t ap kase met nan zo w. Ou pa wè sa. Sa se pa timoun delekan. Li pa derespektan. Li pa derespekte manman, li pa di manman anyen deplase. Deniz ka di sa l vle de pitit li, pitit li se pitit li. Eske sa Deniz ap di yo Deniz gen rezon? Non Deniz pa gen rezon. Kiyès pou m ta ye pou m ta kanpe pou m ap joure avèk gade limyè? Map gade ok kiyès m ye pou m ta pou m ta kan pou m ta di Deniz men kijan pou l aji avèk pitit li m ka di Deniz pa gen rezon paske si wap pale konsa avèk pitit ou mwen menm ki pa pitit ou oubyen mwen menm ki pwòch ou wap vin fè m pè w ou ka di Deniz yon bagay ou ka di Deniz yon bagay oo telefòn nan kote m nan wi kap flache wè. Yon telefòn ki sou mwen kap flache nan figi mwen wi so ou menm tou en Sa w di de Denise yo nanm ni nan menw nou konnen nanm ni pa nanm lè yon nanm yon moun nan menw son zonbi k nan menw nou wè Denise pa zonbi Denise vivan li la lap pale gen de bagay ou pa di pou moun pa di konsa si yon bagay ta rive Denise Denise ta tonbe l mouri oubyen bagay sitiyasyon li menm a pitit li paka li paka kontwole li li pa fèl byen li pa dòmi of course li pa sipoze dòmi se yon manman l ye. Si w gen pwoblèm avèk pitit ou, rive nan yon pwen ou wè pitit ou nan Facebook, w ap go back and forth avèk pitit ou, epi lè w gade, ou wè se ènmi w, pitit ou anba life ènmi w, sa ka fè Deniz di ki nenpòt bagay ki dejenere. Ou konprann? Paske pou ki rezon Deniz pa byen avèk ou, epi pou l ap gade pou l wè Maria ekri anba post ou. Ou menm tou, si w wè Maria ki pa gen, ou gen pwoblèm a manman li, ki pa gen pwoblèm avè w tou, Ou relel nan telefòn li pran telefòn sa ou dwe apresye sa timoun nan li pa derespektan to de pwen paske mwen menm avèk Maria nou pa menm Maria son moun ki gen respè Denise konn konn pran paj Maria lap mik lap kase met nan bol mwen ap bagay mwen epoutan se Denise kap kase met nan bol mwen lèm rele Maria mdi Maria ok wap jourem E lè sa l di m non se pa mwen menm se manmi. Se yon moun menm lè l pale, li pale li di manmi. Of course li ka di, li pa p janm, menm lè l ta mouri bagay paske manman n kanpe nan Facebook li panse se manman n ki ta pou pwoteje li. Manman n ap di tout bagay sa yo kounye a l rive nan yon pwen l pa konn ki moun pou l fye. So si w rele li, li pale avè w, li konsidere w lè l pale avèk ou, se manmi l rele w, li ba w respè. vini nan Facebook ap vin fè pale anpil avèk Deniz la, ni Deniz kap fè pale anpil a mari a l pa fè mari a kontan, ni ou menm tou kap fè pale anpil avèk Deniz li pa fè Deniz kontan, menm ou menm tou lè wap pale de mari a gen de jan ou di pawòl yo m pa renmen yo tou, pou ki rezon mari a pa delekan, mari a pa yon timoun ki malelve, si l te malelve li tap klase w. Ou wè sa li stil vini anba live ou li baw respè etire kòw nan nan zen sa etire kòw paske to be honest with you Maria pa moute live ankò li pa di manman n anyen nou te relel mwen te di Maria mwen mwen se manman w pa pa di anyen kite Denise pale ou menm ou pran plas la ou kontinye ou kontinye ep ou ap ou kontinye ou kontinye ap pale li pa fè sans si w renmen Maria ou bezwen ede Maria ede Maria Pase nan moman sa la, si w tande lè Maria ap pale, li pale w manman ni pa leve l. So ou pa ka ap bay, ou pap ka ap di Denise, oh, si w te leve pitit ou byen, Denise te kite Ayiti, l te al chèche lavi. Epi kounye a la, Maria te rete Ayiti. Mwen menm, Denise ka panse sa Maria ap di yo ka manti, mwen menm, m ap pale pou lapremye fwa, epi m ap site non moun nan. Papa m avèk manman m Manman m se yon moun Nou pa t leve nan men manman m lè nou te timoun Manman m se yon moun li te v plis Pòtoprens Nou menm nou te Senmak Nou te rete Senmak Nou rete Senmak avèk yon kouzin papa m Yo rele kouzin papa m nan Kerlande Pou jous jodi sa a fi sa a m rayi l Epi papa m pa la avè l Manman m pa la avè l Matant mwen yo pa la avè li Kouzin mwen yo pa la avè l Mwen menm m rayi l M pa gen moun m rayi non, men moun nan fezw kap joure mwen bò dam sa kouzin papam rele Kerlande Philemon m pa vle wèl li mèt ta mouri jodia m tap bat bwavo fi sa te fèm pase mizè e menm lèm te di li m granmoun a laj m ye la m pa gen poum bay manti m pa bezwen anyen nan men moun li fèm pase mizè papam voye kòb ba li lwe kay kabann, voye bagay ba li se atè l te konn fè nou ap dòmi. Li fè nou dòmi atè. Manman m menm nan, li pa t la apre sa paran m ale, nou rete avèk yo. Kounye a la papa m etire mwen se grann mwen, grann mwen se sè gran papa m nou rele grann, yo rele l matoun pou jous jodi a jiska lamò grann mwen sa lè m ale nan simityè li mouri isit wi, m ale se lajan m pote ba li. Se yon jou, m te gen yon yon kouzen mwen ki se vrèman pitit pitit grann mwen, yo rele l Wòldi. Te gen yon moun ki t ap anmède Wòldi, ki t ap ranse avèk Wòldi. Grann mwen te rive, l te al kote l la, l te di, li te fout di moun yo pa betize a siperyè w. Se kot grann mwen, m pa t menm tande grann mwen di l non, se yon kouzen m, Moyiz ki te di mwen, ou pa fè menm jan ak grann ou, ou di pa getize a siperyè. Grann sa ki rele Matoun nan. Li te grann pitit tout frè l tout sè l. Nou te konsid Matoun sa n ap rele grann nan se ti sè granpapa m li ye. Jiskaske li vini Ozetazini, nou tout vini se avè l m te rete epi l gen pitit fi l ki rele ti sè. Se ti sè ki leve nou. Ti sè man papa m on moun te al di papa men mizè yo wè m ap pase nan men Kerlande. Kounya la lè yo di Kounya yo pran nou yo etire nou nan men nan men kerlande yo mennen nou bay grann matoun grann matoun te gen yon pitit fi ki rel ki rele nou rele l tisè tisè te gen 10 setan lèl tap pran swen pitit papa m mwen menm m panse tisè se te kon gwo granmoun li te se yon ti moun li te li tap pran swen nou 10 setan 16 an kote l ale l mennen m a.